Ou konnen pli zam sa yo kote yo pase kote zam yo pase si si etazini voye zam pou ayiti kote kote yo gen pou pase yo gen pou pase repiblik dominike kanmenm apres dominiken an dominiken an ou mèt wè kel ou ou mèt wè kel li kel pa li pa li pa patisipe de zam yo yo di non yo pa patisipe m ta ka di sa se mantò paske ou sonje lè yo te touye moyiz la kote nèg kote nèg yo te pase Yo pase yo pase Sandomeng plizyè yo nan yo menm. Ou konprann? Antou se sa, antou se sa e sa e sa wè men yo pap di bagay yo jan ba yo ye. Paske ba yo pap bon pou yo. Se yon peyi tranzit. Wi.
Yo pap di sa.
Exactement. Oui.
Monopole li, monopole li vin, euh, ok, vin pi wo. E devlope l ap devlope misye. Ekonomi l vin pi wo. Mwen, mwen met ou deja, e Samantha. Moun Samantha, ou remet Samantha, souple.

Banm explike yon bagay avèm li sou menm bagay jenès juch la e afè jenès debyen jenès wè deside kite peyi a papa sak kitel yo pi minim ke sak nan bandi yo wi lè wap gade nèg yo ni live ni anfas son ekip timoun wi
mwen espesyalman
wi reponn non.
Pale, mdi w nòmalman se sa l ye, se timoun yo ye.
Egzakteman, mwen menm nòmalman, m gen yon dram ki te rive m kwè yè fè m yon mwa isi an, lè m ap vini pa gen wout pou pase pa Gresye, m ap soti Leyogàn, m pa konn si nou konn wout sa yo, pou pase pa Gresye pou ta pran Maryani pou al pase Matisan pou ale, pa gen machin ki pase la, pase wout la koupe depi Gresye, lapolis nan operasyon avè nèg yo. Anèk san pwazon mi yo nan Gresye. Wout la koupe, moun pa ka pase. Te gen yon wout yo te fè anlè a sou moto. Yon chofè spesyalman mande m pou l pase avè m. Anba risk wi. Gen nèg anlè a zam tou, li mande m 1500 dola pou l pase avè m. E ankò, vin genyen sou. Egzakteman! Ou pa ka fè chofè moto konfyans nan wout sa yo. Nou fè sou lanmè. M pran w kannòt nou fè sou lanmè. Ou konnen nèg Maryani yo gen tout yat sou lanmè a. Nèg yo kidnape nou wi. Nèg yo gon flybot ki gen 2 motè dèyè l. Nèg yo pran nenpòt 5 a 6 minit pou yo rive kote nou ye a, lè y ap rale nou antre nan baz yo, nou pran nenpòt 20 a 25 minit. Ay tèlman pou moto nèg yo rapid. Lè n parèt nan baz men, nou wè ki timoun k ap.
Ah, mwen la map tande nou baz, map tande nou.
Lè

Gen gen bagay Kian ta ka diw. Gen de fwa lè lè li menm gen 3 pitit avèl m dire Rosane a konnen gen anpil bagay ki pase ou konprann gen anpil bagay ki pase konnen Konpilasyon.
pa kite yon fi a yon peko sadike tou swit ou kitel non kounya gen de fwa tou gen de fwa ou santi wap lite pou kont ou ou nan chemen an wap lite yon moun ou santiw pou kont ou kounya lè wèw pou kont ou ke wap lite ou bezwen pou bagay yo rezoud li antre fanmi wè bagay yo paka paka rezoud byen Pi entos pi bay ki bon an e e e chak moun pran kote pa yo konprann.
Ok timoun yo nan men manman yo? E m gen youn avèm gen sak gen 14 an li avèm e lòt 2 yo ki yon ki gen lòt 2 yo gen youn ki gen 11 ane lòt la gen 9 yo avèm manman yo. E kote kote, oui, kote m te rete avè manman yo, m te rete a, m te rete a ste yon kay pou li, lotre braso, m pa kon si kon tande lotre braso. Lotre braso. La lotre braso, m achte yon kay pou manman, pou pitit mwen yo. M kite l pou li, kote m ye pi jamen ya m ap pe kay. Chak mwa, chak mwa, m toujou bay lajan, chak 15, 15, 30, m toujou bal lajan. M bal 10 mil goud dominiken, e non, 5 mil goud dominiken chak 15. E chak chak 35 mil goud dominiken ankò. Sa lè m ba l 10 mil goud dominiken, li pa peye kay ni anyen, ou konprann? Ou ki viv nòmal. Wi, m pa m toujou m toujou kankou la mesye m yo kankou la lè yo sot lekòl le vandredi, m vin avè yo isi kote m ye a, kote m ye a. M mennen yo, m tounen mennen yo ankò dimanch nan Dimanch pou y al lekòl.
Men ou toujou renmen madanm ou pa vre? Brèn, kijan m ta ka di ou? Premye fwa, nan, nan, nan, nan premye, nan premye ane lè m kite avè l la, m pa ka di m te toujou renmen l. Men, men, men apre, kijan tan an vin pase, chak fwa m ap trate pou mwen je ba yo, pou mwen si m ta tounen avè l, lè m fè sa, m, m tounen, gen de fwa m te konn tounen avè l, li tounen dèyè ankò, ou konprann? Li tounen vin dèyè ankò, konsa, dja, dja g'on moman ke m pa, m pa konfye ankò, m pa, ou konprann, dja m pa. Jis kounya li menm li ta vle poul ta avèm men ya mwen mpa vle e mwen k pa vle kounya. Ok.
Ou santi l fò twòp?
Hein? Ou santi l fò twòp? Kijan m ta ka diw, li fèm anpil bagy, gen anpil kèk bagy kijan m ta ka diw men m pa ka diw li pa fè bon bagy pou mwen tou. Paske li pou m 3 bebe. Li pou m 3 bebe ou konprann men Gen anpil bagay m lite avèl, tankou la m lite avèl, youn nan bagay m lite avèl ou konnen nou menm dominiken yo nou twò nou twò cho, padon padon m pale avèk ou sa, nou twò cho. Eskize m tande, eskize m. Non nou jalou men kankou la m pa jalou jan jalgoun dominiken fè a, men men kijan m jalou m ap di w sa, m jalou kankou la si m wè fi ap gade yon gason. M kitel gade gason an. Apre na lem rive lakay la avem di bebe ou te wè wè chemiz nèg sa ou tap gade a m renmen m ta vle pou achte chemiz sa pou mwen wi kounya m kitel la m pa dil anyen kounya l rete lap panse kisa misye ta vle dim m wè e kousa m fè jalouzi a m pa fè dege jalouzi di ke map goumen pou mwen fè pou mwen fè madigra nan avè moun nan non. Men e sil te achte chemiz sa pou ou tap metel chak jou. Non m tap metel tou, m tap metel men m tap fèl sonjel, m tap fèl sonje sa sal tap gade a paske m bay li tap gade ou konprann, m bay li tap gade l te renmen an. Wi, wi e kou sa men men men e kou sa m fè jalouzi m pap di ke m pap di ke goumen di ke bay sila ap fè ma ma ma non non m pa fè sa. Yo konn, yo konn tire. Ah, ok, wi, wi, wi, gen, gen domi kou sa, yo jalou anpil, wi, wi, gen algoun kou sa. Men e pa tout, ou konprann? E pa tout. Kankou la, wè, wè mwen baz, wè, wè ki jan mwen, men ki jan mwen. Si mwen men moun, mwen men vre. M renmen n a tout kè m. Men si w wè m fè sa, m di jan m pa renmen l paske gen anpil bagay ki pase. Ou ta mèt bou mwen lò, ou ta mèt bou mwen sa ou vle bou mwen. Ou ta mèt achte oto sa ou vle achte pou mwen. Dja depi w wè si m pa vle w anverite, ou ta mèt bou mwen sa ou vle bou mwen, m pa presevwa l. Paske m pap santi m alèz avè l. Wi ekou sa m ye. E poutèt sa mwen m lite anpil pou m pa kite yon moun. Depi mwen avè yon moun nan lite anpil, m soufri anpil. E poutèt sa m pa ouvri kè m tou. M pa ouvri kè m. M pa fasil ouvri kè m paske kè m piti. Men antan l piti, lè m ouvri l tou, m ouvri l tout bon. M kijan m ta ka di w. M bay kèm anpil anverite. M bay l anpil anpil de mwen. Ok.
Men ou rete, ou chwazi rete konsa pou pa gen lòt fi oubyen? Bwèn, pou moman, pou moman, bwèn mwen te janm gen 6 ane kousa, bwèn pwès menm 6 ane. Wi mwen te kousa, m pa gen, m pa gen anverite. Jan ta ka di w, m trate gen. Men apre gen dèfwa m vin bloke ankò, m vin bloke, m santi kankou la moun ap fè menm bagay la, se poutèt sa m vin rete kankou konsa, ou konprann? Wi e sa m toujou pè a, e sa ki toujou bloke m tèt mwen. He? Brenn, lè kòk lè kòk mwen rèd, lè lè m pa ka, lè m pa ka, lè m pa ka sipòte paske m sipòte anpil. An verite m pa ka di w, m pa ka di w non. M sipòte anpil.

apa. Yon moun kew renmen wi men bay. Wi wi e kousa m renmenn wi paske lè ou fè sa ou lage fòs ou kousa a la ponyèt ou santi fòs la pa tounen a nan kòw ankò ou santi ou make ou manke anpil bagay ou konprann ou santi gen bagay ki pa antre nan kòw ankò Fòk ou bat la ponyèt tonton. Wi atanson mwen kankou la se sam fè sim pa gen fanm m pa panse nan fanm Ou konprann, m pa ka di m pa gad yon fanm ke m ka m ka wè fanm nan, di waw fanm sa gon gwo dada, gon gwo bagay, m wè m wè fanm nan bèl, men m pa ou konprann, m pa tra m trate kankou pa pa pa sifoke m avè avè yo kankou la m m trate kankou m pa bezwen bagay la bagay yo men m ou konprann m pa ka di m pa bezwen wi m koken m se moun kankou m koken Wi. Wi. Nan zan bon bagay.
Wi, e kon sa. Wi. A, wè, wè, gad yon bagay fanm ayisyen gen baz. Wè fanm ayisyen, fanm dominiken yo depi yo sou yo. Yo beze pou bali, bali, bali, bali san, bali, bali, bali.

Kounya fanm ayisyen an li menm li renmen li renmen pou pou pou fè ti bèf pou li li renmen li renmen kankou la lè lap gouye l li li pran li pran tan li avèw li pran tan li avèw ou konprann bon ti bagay baz bon ti bagay an verite.
Bon kote Annie mezanmi kote Annie jan Annie renmen rii. Nou bon nan tout sans nou gen ti defo men nou bon nan tout sans lè nou renmen wi wi nou pi sensè nou pi sensè Epa tout men Nou pi sensè Nou renmen moun Nou renmen vre. La wap byen pale la. Wi.
Fanm ayisyèn bon bagay. Men mwen m pa anvi w ale konsa non. Guerdy e sendomeng lap viv. Fè ti tato a Guerdy. Kiyès kap gade konsa. Mwen ti John ki te nan live avan a pale.

Ou lèd frantz. Non m pa lèd m pa lèd men m paka di m bèl non bèl kou sa non. Yo gad gason k lèd wi nèg la gen kòb. Nèg lèd ki gen kòb.
Eeh. Ap fè mari m bèl m gen yon mari ti jenn pa bezwen m m gen yon mari m pa bezwen ti jenn ankò.
Gade kote w vin defann tèt ou la. Bon kote jouch mezanmi.
Ti Jenn 6 ans wi li gen ti Jenn li pa li pa li pa li pa gaspiye bagay la. Ou pa tande Princess di w li pa bat la ponyèt ankò? Princess mouri.
Bryan, Bryan ki an ta ka diw mwen mwen baz me m toujou genyen ti tafya m te bay mwen la m toujou genyen l men kounya m pap bwè m paka m pa
wi kounya m pap bwè ou konprann m gen m genyen wi men kako la ou konn kijan lè lèm renmen bwè lèm gou moun ansanm avèm Pral depoze vibe la sou li. Frances genlè